Joj di li anvi touye tèt li, li pa santi l ap viv tèlman moun Facebook ap lapide l. Li di li pa wè anyen aprè lamò ankò, li di li anvi fini avèk vi l. Lè yo di nou lanfè a se sou tè a. An nou panse se manti, sa ou fè sou tè a wap peye l sou tè a. Mon frè, sa ou wè, ou poko wè anyen. Ou poko wè anyen. Kòm ou fè kon, kòm ou di konsa wap touye tèt ou, ou anvi touye tèt ou, ou pa santi wap viv ankò, ou pa, ou santi ou pèdi respè w, ou pèdi valè w nan sosyete a. Ebyen ou fenk kare wè. Remò sèlman gen pou fini avèw. Pastè. Map wè ak ki kè ou pral monte Facebook la pou wap di moun al vin konvèti. Pou pou wap esplike moun pou wap te pou wap vin di moun konsa men kòman pou yo viv avèk madanm yo men kòman pou yo viv avèk mari yo. Map wè. Ak ki karaktè wap monte wap vin di sa. Ebyen pastè banm di ou yon bagay. Lè ou te fin fè tout bagay sa yo ou panse sè a pa tap rele yon moun li esplike l sa? Map redi sa ankò sou chanèl YouTube sa. Ou menm frè sa ki te kenbe voice sa yo ki pat vle pataje l yo. Bondye ap jije avè w. Se pa lè sè a mouri pou n ap plede pataje pataje voice yo. Petèt Bondye ki te voye sè a kote w. Se Bondye ki te voye sè a vin rakonte w sa l ap pase. Malgre nou tout se pastè, youn nan nou pa t ka pote yon temwanyaj, Bondye pa t ka vin pale ak. Jan nou renmen bay pwofesi nou pat ka pote yon pwofesi pou nou te wè sa fi a ap andire andedan lakay li se lèl mouri an nou tout ki pastè li rele nou l pale avè nou se lèl mouri an nap mete tout voice yo deyò. Aww ou panse. Oh ok banm banm pale global avèk tout moun Nou panse lè nap maltrete yon moun lè nap imilye yon moun lè nou touye yon moun sou pye Nou panse nou fin ere sitou nou menm gason yo lè nou jwenn yon fi nap imilyel nap maltretel nou fèl wont nan sosyete nou touye fi a pandanl vivan Nou panse nou fin ere nou panse nou pral pran yon lòt fanm al byen viv nou fin ere ebyen banm diw yon bagay pastè. Ou panse lè ou tap lè ou fin maltrete malerèz sa ou fin marye avèl pandanl te tou bèl ap klere wale tout kote ap chante avèl tout kote nou fè le tour du monde kote fi a fèw fè avèl ou panse lè mala ou fin fè maladi sa pranl lèl tonbe wap imilyel fèl dòmi sou galri mandel pou peye poul peyew pou ou fè bagay ansanm avèl ou fè pròp pitit li ap imilyel an ou panse bagay yo ta pral dous pou ou zye Bondye pat fikse sou ou pa gen yon Bondye nan syèl la ki konn bay ki konn fè vanjans pa gen yon Bondye nan syèl la ki konn bay jistis. Ebyen mon frè Kom ou rele nan Map vini avek video sa a pou nou Live la poko fini Kom ou rele nan live la ou fè konnen ou anvi touye tèt ou ou pa santi wap viv etc sèl sa ou wè devan tèt ou nan moman an se sèl lamò Mezanmi nou poko konnen anyen Pase a di konsa moun Ayiti ap relel yo dil paka foure pyel Ayiti yap rachel tou vivan. Mon frère banm di ou yon bagay ou fè nou pèdi yon yon bèl yon bèl e yon gran aktris nan kominote ayisyèn nan si se te ayiti ou te ye aprè pèp la te fin tande voice sa yo lè konsa kote ou te rete te gentan peri lontan pèp la ta fini ansanm avèw. Aprè ou fin fè krim dènye dimansyon sa, ou panse bagay yo ta pral dous pou ou? Ou fenk kare wè. Bon, men yo di ou pa ka al Ayiti. Moun yo ap manifeste la, ou pa ka mete pye w Ayiti. Nèg Okay, m pa konnen si gen moun Okay k ap tande voice sa, eh, k ap tande video sa. Se pa premye fra non mwen tande pale de nèg Okay. Pitit sè Rose sa ki te monte vin pale a ou koute mesye a ki pa menm papa ou ki se yon bòpè pou ou pran lang ou moun yo ap pale avèk on kè kontan se kòmsi se yo t debarase yo de dam nan jòj nan moman sa nou wè jòj fèmen pastè paske se sal di l ye li di l se pastè. Pastè a di konsa li fèmen tout paj Facebook li, li fèmen tout paj li, menm nimewo telefòn li, li oblije pral chanje. Si yon moun bezwen l, se sou nimewo telefòn pitit sè Woz la, premye pitit sè Woz la y ap jwenn li paske tout bagay li fèmen, l ap chanje nimewo telefòn. Wi ou ka chanje nimewo telefòn pou moun yo pa relew pou yo lapidew ou ka fèmen paj Facebook ou pou moun yo sispann lapidew men ou paka fèmen pòt syèl la ou paka fèmen jijman Bondye gen poul fè avèw sou tè a. Tout sa dam nan di nan voice yo, tout sa nou tande sè Rose ap di nan voice yo, tout, tout moun yo ap kòmante, tout moun ap fè kòmantè, tout se verite. Ou panse ou fèmen paj Facebook la pou pèp la pa lapide ou? Non, non, non, se pa pèp la kap lapide ou non, sa a se jijman Bondye a ki kòmanse. Zye Bondye te sou ou pandan ou t ap imilye fi a, pandan ou t ap maltrete fi a, pandan ou t ap fè fi a kriye, ebyen ou fenk kare fèmen paj. Mesye a pale avèk yon gete, O mwen men manzè chèch ou ta fè tout tan sa a ou fè w ap vraje avèk yon moun, ou fè tout tan sa a w ap kouche avèk yon moun. Men omwen, ou te ka fè yon je chèch, ou te ka jis fè yon je chèch ou mete ou tankou ou tris sou paj ou avan ou fèmen paj la ou te ka mete sou paj ou sa vrèman fèm mal oh my God timoun lèm di nou s bagay sa fè bon mwen mwen m gen enpresyon se pa mwen sèl bagay sa fè mal. Ou ta mete yon pòz jis pou montre pèp la, menm si se nou menm ou tap blofe, jis pou montre pèp la kòman sa fèw mal, jis pou montre pèp la bagay la blesew, aprè tout tan sa ou gen madanm ou mouri, lè yo relew nan, lè yo relew nan nan entèvyou, wi sè Rose mouri, sè Rose te gen kowona, sè Rose mouri. Ou tap tann yon moman menm, kòm ou pat ka finil, ou te kòmansel, ou pat santiw, ou te ka finil, gran tè konsa jan granmoun yo konn di a pou moun te pou pou pèp la te wè anbaw, men ou oblije tann yon, ou tann yon twou vid, ou tann moman kowona kote tout moun ap mouri an ebyen ou fèl fè yon, ou fèl fè yon kòlè paske yo toujou di lèw tonbe nan strok yon premye fra, dezyèm fra ou gen 99 pousan chans Pou mouri. Ebyen ou jwenn twou vid sa a ou oblije fini ansanm avè l. Men dam sa a k ap preche, k ap voye w monte, dam sa a ki rele sè Nadège la, oparavan lè sè Woz potko mouri, si nou potko konn tande dam sa a, dam sa a pa t janm byen avèk sè Woz, li pa t janm pase mizik sè Woz nan emisyon l. Ebyen se lè sè Woz tonbe a wi ou wè dam sa a vin pran pòz sansib. Bntan talè a map tande pitit sè Rose la ki rele nan yon emisyon wi sè Rose mouri se mwen menm ki pran pi menm si mwen ka konprann sa pi ou pa tap ka vin kriye nan live la vin sesi vin sela men o mwen ou ta montre ou jan jan sè Rose te di nan voice la nou tout tap imilye l la se pa manti Se pa manti nou koute papa fè fè nap imilye pròp manman nou men sèlman bon sa ka rive nou poko gen lespri men sèlman jijman Bondye a la jijman Bondye a la Jòj banm diw yon bagay se pa paj Facebook la wap rive yon moman ou menm ah de bon map bon bon ok pa gen pwoblèm ou mèt fèmen paj Facebook ou chanje nimewo telefòn ou. Kite Bondye. Jijman Bondye a pi pike ke jijman lèzòm. Nou menm nap jis ekri, ou ka jis pa li yo, men jijman Bondye, Bondye ap jije ansanm avè ou. Dam sa a ankò ki rele sè Nadège la, sispann defann jòj. Ou pa ka yon fanm, sa m rayi a. Fanm, ou pa ka yon fanm pou nou fin tande vòys sa a pou nou di se manti dam nan ap di. Ou kanpe nan emisyon an wap defann jòj, ou di se manti fi a ap di. Pandan dam nan ap pase voice eh pandan voice ou menm ou tande voice la ou kanpe ou di oh se pa vre se manti moun yo te gentan rekonsilye wi sè rose di sa fè sè rose di lap konsilye avèk lap rekonsilye sorry lap rekonsilye avèk pastè a men se poul sove vi timoun yo. Se pa pa rapò a levanjil paske sè a ap esplike nan voice la kote l al rete li lè l al rete kay moun se imilye se imilye y ap imilye l etc li di vomye li pran rad li. Nou te konnen sè Rose se Canada sè Rose al rete kay yon dam. Lè dam nan al rete ka, lè sè Rose al rete Canada kay dam nan, e pastè a rete li di se nan madivin, sorry pou mo a, li di se nan madivin wi sè Rose ye avèk dam nan, pandan li mete fi a deyò wi. E kon fi, pandan fi a pran valiz li li vin andedan kay la, frè a di l konsa si l pa vini avèk kòb degaje l tounen. De tout fason. Tout moun kap tcheke jòj jòj ee pastè trezan jòj sou Facebook nou pap jwenn li paske mwen te mwen chèchel mwen chèchel mwen pa wèl se lè map mwen pantan sou emisyon an li te rele nan nan live Nadège tap fè a paske m paka rele w pastè siw te pastè on nèg fin fè on krim konsa ou patap kanpe an kwa pou defann li Mesye a di konsa li fèmen tout paj li menm si nap rele l nou pap jwenn li paske twòp moun ap rele l ap joure l twòp moun ap fè vye kòmantè lap li anvi fè tèt li mal wap fè tèt ou mal kanmenm pèp la ap jwenn ou kotew ye a kanmenm de tout fason mes amour E se te yon plezi, nap wè nap tande nan yon lòt video, ou menm ki tap gade video sa a pa bliye abòne avèk chanèl Blondedine Thez la, e ou menm ki deja abòne.